Bonsoir tout moun avèk ou Bernadin Valeis ankò yn fwa pou yon lòt epizòd Public Taste kote ke nou pral dekouvri yon jèn gason, yon jèn gason ki fèt Gonayiv non fanmi ki gen anpil timoun, 10 e misye ke gen plis e misye son nèg vrèman ki enteresan ki gen anpil bagay ki pou pote lakay nou pou nou aprann nan lavi kotidyen nou and misye son nèg depi lèl tap grandi l te vle vin yon doktè men lavi an chanje sans bagay yo l vin yon kontab yon kontab nan peyi isi kote ke nou konnen kòmsi fason nou grandi ayiti jan finans nou te ye ayiti e li diferan nan peyi pa bò isi e misye son nèg ki kite ayiti depi 2005 E li pase Ozetazini epi l vin Kanada an depi an 2008. Misye s on nèg ki gen anpil konesans nan sa ki rele finans paske l al lekòl pou sa, li gen yon metriz nan kontabilite kote ke misye sou plato a avèk nou aprè midi an pou l vin nou vin ba nou detay nan kòman nou sipoze jere vi nou. E misye gen menm gen kabinè kote ke li bay sèvis sa ki se Valoris Compta Service Inc. Mwen vrèman kontan aprè midi an poun resevwa yon moun tankou Evens Antoine. Evens zanmi m sa kap fèt man? Monchè Bernadin ou anfòm?
M swete ke w anfòm tou. Ah m anfòm, m anfòm.
M ap di w mèsi epi m pa ka pa di ekip teknik la mèsi tou paske yo pèmèt emisyon sa reyalize. E s on plezi, s on plezi pou m la e m ap salye tout moun kap tande, kap koute. E pi wap pase yon bon ti moman avè yo. Trè byen man, trè byen. E jan m sot di l la nan prezantasyon an, gen w la se yon onè pou nou. Paske anpil nan nou lè nou vwayaje, e gon jan n te konn jere finans nou lakay, li vin diferan. Ou menm ki kite depi 2005, e 2008 ou vin Kanada, m panse ke w gen ase de eksperyans plis sa w etidye pou w ka pote pou moun yo. Kisa w panse E pataje ti kal konesans ou genyen nan finans. Monchè tout afè, an Ayiti, mwen gen yon bagay m toujou renmen di, m sonje m te konn toujou ap di, m sonje lakay, lè w te lakay ou te pi byen, m se yon ansyen anplwaye labank an Ayiti, m fè anviwon 6 an ap travay labank, men se lè m travèse nan peyi sa yo m rann mwen kont ke jan nou wè lavi, jan nou wè finans, bagay yo se pa konsa yo fèt, tout bagay planifye. Men nou menm nou fèraye yo sou, se kòmsi manje nan viv nou selon yon teyori egzistansyalis. Manje, bwè, mouri, pran plezi, epi demen se mouri nou pral mouri. Donk lè w antre isi ekout men tout bagay planifye, menm lanmò planifye. Donk e di djòb mwen, yonn nan objektif ke m ba tèt mwen, chak fwa mwen gen chans kwaze yon kliyan, espesyalman nan kominote a, Epi nou pa sèlman ba w yon sèvis, men nou konn travay edikasyon nou fè tou. Sa vle di pou w gen rezilta, fò w planifye l alavans. Tankou te konn di lè n te lekòl Ayiti, ki ve jen, prepa w oktòb.
Egzakteman. Bon, avan n antre nan detay, nan chif, nan manman koze aprèmidi an, ou se yon nèg ki sot Ayiti, espesyalman Gonayiv, m ta renmen w pale nou de kòman w te leve, e ki lekòl ou te pase, e kòman sa te ye avan w te vini. Monchè tankou m, mwen fèt nan fanmi, manman papa m gen 10 pitit. Men papa m pou kont li te gen 18.
Èske w konn tout? Monchè sa k bèl nan istwa a wi, manman m leve tout moun. Ok. Tout moun pase lakay mwen. Nou youn konn lòt e jiska prezan, gen 2 ki mouri, m pèdi yon gran frè, yon gran sè, men tout rès 16 yo, nou tout konekte. Nou t konekte e tout moun deyò nou gon sèl yon sèl gran frè m gen ki Gonayiv. Monchè se te se te trè plezan m pa m pa regrèt anfans mwen ditou e di m fèt nan yon famiy peyizàn ki te eze e di m te timoun moun lakay mwen se te yon nan gran don nan zòn nan men pou yon rezon ke m pa t m inyore e m di k pa enterese m ankò ke fanmi m te vin yon fanmi k vin pi pòv nan vil la tou an. Men toujou zètil, sistèm de valè yo te enkilke n, yo di n toujou gen yon chwa pou n fè lè n rive nan yon kafou k difisil. Lè m kite Gonayiv, m antre Pòtoprens, m te gen sèzan. M te gen chwa oubyen m kite lekòl, m al chache fè dout bagay pou m viv, oubyen m di sa papa m te toujou konn ap di, Se lekòl ki ka fè w moun demen. Epi m chwazi al lekòl malgre soufrans, malgre disiplin, malgre pwoblèm. Epi nou rive soti tèt nou, n fin fè filo, n al nan inivèsite, n etidye kontabilite, epi n tonbe nan travay, nan travay alabank. Donk, se pa t fasil. E di yon fanmi Ayiti yo doukte eze ki vin pòv, konn sa sa vle di, e di Ayiti. Donk, depi w tonbe nan nivo sa a. Si sa pa p deranje w, sa k te fè Komsi e nou soti non nivo ki te trè wo e. Monchè son bèl kesyon, movèz jesyon ki toujou rele a finans sa sa m tande yo di a.
Paske papa m se yon nèg e gon pakèt bagay m konstate ke papa m te konn fè ke mwen m di m pap fè. Pou sa yon nèg gen 18 pitit a plizyè fanm. Donk pe enpòt sa w genyen an si w pap kontinye fè l grandi donk se kraze pou l kraze. Ou gen 18 timoun ou gen plizyè fanm donk ekout si w gen 50 mil dola nan men w fò w separe l Yeah. Pou tout 18 timoun. Oubyen ou bay vag ou pa okipe yo. Ou bay vag ou pa okipe yo.
Misye okipe tout moun. Yeah. Sof ke. Yeah. Li fè minimum ke l te ka fè. Yeah. Donk se de bagay ke m grandi, m aprann pou m di ekout, m panse yon nan rezon k fè misye tonbe se te movèz jesyon. Vle di twòp fanmi a jere an menm tan. Donk finalman m di ekout pwoblèm jesyon sa a, li soti nan fanmi yo. Donk kote pou nou rezoud li se nan fanmi yo pou nou rezoud li. Youn nan sèvis ke nou pote chak lè n rankontre yon kliyan se kijan finans lan ye nan fanmi an. Poze kesyon kòman n ka ede moun yo soti. Egzakteman. Ki lè w vin pran konsyans sa? Lè w te timoun oubyen pandan w vin granmoun nan? Monchè lè m gen 16 an.
Lè m gen 16 an, paske lè m antre Pòtoprens, te nan sitiyasyon ekstrèmman difisil. Sitiyasyon ke m pa menm ka rele lakay pou m mande èd. Donk se mwen k pou ap mache ka moun, mache pasi pala pou m soti tèt mwen. E se la mwen mwen kont ke si te gen yon meyè jesyon nan fanmi m pou kote n soti n pat sipoze rive la jodi a. Donk olye m bay vag, se kijan mwen menm m ka soti tèt mwen epi ede kèlke moun a soti tèt yo tou nan fanmi pa m. Ok, ok.
Men trè byen. M renmen istwa sa e le fè ke kòmsi ou aprann de anfans ou, de fanmi ou, m panse ke se yon fason kòmsi ou ka vin yon ekspè e fè l avèk pasyon e ede lòt moun pa tonbe nan sa fanmi ou te tonbe. Toutafè, toutafè.
Epi erè, moun ap toujou fè erè. Ou ka tonbe jodi a, ou leve, e se posib gen dè eleman enkontwolab. Gen bagay ki nan vi a k pa depann de ou, ou ka tonbe ankò. Men sof ke, fò toujou chache yon jan pou rekanpe e pa refè menm erè yo ankò. Ok, ok. Donk se yon bagay ke nou di moun, nou pale, lè n ap pale avèk moun yo de finans, de kontabilite, e di gen plizyè bagay, gen dè eleman enkontwolab ki ka rive nan lavi ki fè ke ou retonbe. Men lè ou retonbe, Pa ret atè, chache èd, gen spesyalis ki la pou ede w. Pa egzanp, valorize kontra sèvis nou, fè sa nou ede moun, edi n bay konsèy nou ede moun pou soti tèt ou a mye jere. Yonn nan misyon nou se sa, se ede peti e mwayèn antrepriz, endividyèl, endividi yo, ede pwofesyonèl yo a mye jere kontabilite yo, mye jere finans yo, pou yo ka wè pi klè demen. Exactement. M konnen w anvi antre la a wi. Men fòk nou di moun yo ki kote w soti e kiyès ou ye. Bernadette m la a.
M ap tann kesyon yo. Anfòm. But a 16 an w antre Pòtoprens. Men kòman kòmsi w te vin jere vi w Pòtoprens e rive Etazini pou w vin Kanada? Kòman sa te ye? Monchè 16 an m antre Pòtoprens, m te lekòl nan lekòl Blaise Pascal, Gonayiv m te nan lekòl Collège Vanuteli Saint Georges, lè m antre Pòtoprens m al lekòl Blaise Pascal sou Lali. Monchè youn nan bagay ki te, se te sou peryòd anbago, m antre an novanm 1993, m pa janm bliye sa, 13 novanm 1993 m debake Pòtoprens, nan lendi fò m al lekòl, pa gen kamyonèt, pa gen anyen, M pa konn ki wout pou m fè pou kont mwen fò m deside kòman m ap fè pou m rive pou m al lekòl. Sa se de bagay ki atire atansyon m. Se kout, kòman m ap fè m antre nan segond pou m fin fè filo nan sitiyasyon sa a? Kòman m ka soti tèt mwen? Yon nan bagay ke m te konn fè, m te yon nèg m panse se yon gras, m te toujou gen de mwayen pou m soti tèt mwen nan tout matyè. E depi moun vin chache èd, m te konn bay leson. Pandan mwen gen 16 ans nan segond, gen de moun ki gen pwoblèm, m rete aprè lekòl map bay leson. Map bay leson, m chaje yon 5, 10 dola pou m fè kak kòb kamyonèt pou m fè kòb manje demen maten m lekòl la pou m manje. Donk, pou mwen ide biznis soti de la. Donk konesans ou gen ou ka itilize l. Donk depi la, m di kèt a 16 ans, e di m konnen paran m yo nan sitiyasyon yo la yo paka ede m, m tap viv ka yon grand sè m. Donk li plan yon pakèt bagay pou l fè, Men si m ka soti tèt mwen konsa, jwenn kòb kamyonèt la, jwenn kòb dejene a omwen. Donk chak jou, m ret lekòl la. Si moun pa tcheke m, m tcheke moun pou m bay leson, chimi, fizik, matematik, si w vle m ka ede w, ti w va soti tèt ou. E gen de lè m te konn menm ekri de sijè pou moun, an literati, an syans sosyal. Donk, se sa w m te itilize a sèzan pou m kòmanse soti tèt mwen. Lè m rive nan reto, filo, donk m te vin gen pakèt kliyan. Donk, pè enpòt. Men, gen yon istwa pou m rakonte, lè m lekòl Blèz Paskal. E pou m ka montre lè m pale de povrete, m pale de afè pa bon, m konn sa m ap pale a. Nan reto, nan filo, m fè ane a m pa ka peye lekòl. Ok. E direktè lekòl la rele m nan reto, chak jou yo vin site moun lekòl la pou voye moun ale, m si Antwàn. M se premye moun y ap site. Bagay la te vin tounen yon slogan, depi direktè a ap antre vin site non moun, yon patnè kreye l, Harold, li di, bon Evens kanpe non, ou konn se ou yo pral site. Epi gen yon jou m leve, m al lekòl la trè tò. Epi m mande direktè yon rankont. Se l, Mesye Jean Baptiste, m son nèg ki trè devwe, m son nèg ki konn kote m vle ale. Men m konnen m dwe w. Si se pou kòb, chak jou w ap voye m tounen, e chak fwa w voye m tounen, m ap tounen nan lekòl la ankò, paske m vle aprann. Sèl sa m ap di w, ban m yon chans. E m gen pou m peye w. Dlo sot nan je misye. Epi misye di Evens, ou mèt tounen nan klas ou, pa gen kenn moun k ap al site non w pou kòb isi a ankò. Epi lè gen pou pale de kòb, se mwen k ap vin kote w. M al nan klas, lelandmen y ap vin site non, epi tout moun gade, yo pa site non. Epi ou chita.
Epi m chita.
Lè m reyini 200 dola nan bay leson,
m al kot misye.
Di misye bakaloreya rive fòm pran fich 200 dola sèlman m gen misye pranl misye banm fich mwen e se la menm choz an filo premye jou lekòl an filo mal kot misye lèm fin pase reto mal nan filo lekòl la m di misye misye di a Evens wap byen fatigo m te pale avèw deja w mèt al nan klas ou pèsonn pa janm site nonm donk m fè reto filo san m pa janm peye m jis peye 200 dola a chak fwa poum pran fich mwen bagay sa yo sa yo fè lakay mwen yo kreye lakay mwen yon detèminasyon Pa gen anyen ou vle fè, ou pa ka fè si w met tèt ou ladan l. Epi avèk sa, m di m pa gen dwa alechèk. M dwe mesye Janbatis sa a. Pou lavi. Pou lavi. M pa gen dwa alechèk.
Bagay sa yo te motive m plis ke yo te dekouraje m. Monchè se yon bèl istwa menn. Paske majorite moun mwen konnen Ayiti, yo pase pa la. E anpil fwa gen nèg kòmsi ki konn gen mwayen an menm, moun lòtbò k ap voye kòb pou yo, yo manje l.
E nèg sa yo pa rive pase souvan. E w ap wè kòmsi timoun ki pa gen mwayen pou l rete nan klas la, se li k ap pase. Paske yo pa pran anyen pou aki. Ou konprann? E anpil fwa nan nèg sa yo, lè w ap gade kounye a, dizan plita, nèg sa yo.
Rezilta a pa la. Ou konprann? Pa gen rezilta. Epi lavi se konsa. Men lè w gen yon istwa konsa, ou dwe tèt ou. Oh tout afè.
Eske kounya ou ka di apre tout e m ka di soufrans, soufrans sa yo ou kòmanse peye tèt ou? Oh men tout afè, tout afè. E di mwen m yonn nan fyète ke m gen, e fò m di yonn nan repwòch moun toujou fè m depi petèt nan laj 16 an lè m chache ap chache mwayen pou m soti tèt mwen. E mwen sa vin fè m kreye sa k rele konfyans nan tèt mwen. M gen konfyans anpil nan tèt mwen. Yon nan repwòch moun toujou fè m chak fwa yo di m di l mèsi, yo panse m twò sur de mwen, se pa l ka. Se pa ke m twò sur de mwen. M jis fè tèt mwen konfyans ke m ka soti tèt mwen nan nenpòt ki sitiyasyon. M jis fè tèt mwen konfyans ke m ka ale kote m vle a. Il suffit ke m pran wout la, m kreye wout la epi m al ladan l. Men jeneralman moun pa konprann sa, yo panse m twò sur de mwen, men chak fwa yo ta vle fè l tounen yon repwòch, mwen m di yo mèsi, paske si se te le kontrè, Mwen pa kwè jodi a nou t ap chita la. Yeah.
Men kounye a, nou gen tan wè se yon pakou ann Ayiti ki te vrèman gen anpil tibilans. Kilè ou vin jwenn opòtinite pou w kite peyi a e kòman sa te ye? Monchè, mwen travay sou aprè m fin fè filo, m al travay nan travay labank. M fè sizan ap travay sou. Monchè, rive yon lè m te vin devlope yon pakèt fistrasyon. Paske map travay la bank lan dezole kem site non bank lan
map travay la bank lan epi monchè son bank kem te konnen tout operasyonl de A a Z 3 sikisal bank lan te gen alepòk yo monchè mfè tout nèt nenpòt pwoblèm ki gen nenpòt tanzaksyon k gen monchè yap relem paske mgon solisyon pou li ok mvin devlope de fistrasyon paske mkole non grenn plas M di, M pa ka al kenn kote, m pa ka al kenn kote. Men aprè m reyalize ke pwoblèm nan se pa t yo, se te mwen. Paske m ta ka fè mye, oke. Antretan, m vin gen viza, m vwayaje. Rive yon lè, m tèlman fistre, m di, Kèt, peyi sa a fò m kite l. M te gen yon timoun lè sa a, madanm. Epi m di, Kèt, m pa wè sa m pral ofri timoun sa a ann Ayiti. Monchè, m ap kite sa. E se la a m pran desizyon, an desanm, m kite travay mwen e m vin pran wout vè Nouyòk. Kote n pase anviwon anviwon twa zan. Monchè gon ti blag mwen renmen bay lè m rive Nouyòk. Li se yon blag. Ou te fè yon sèl monte?
Oubyen yon plizyè monte epi gon lòt kanpe? M te konn al fè ti vakans. M te konn al fè vakans yon semèn. Gen de lè m konn al fè yon wikèn. Paske gen de nèg lè yo ba yo viza yo di. Oh non non non non. Se yon sèl lage.
Fò m ajoute, sa pa t janm enterese m. Egzakteman. Pou m te kite Ayiti.
Yes. M te kòmanse aplikasyon travayè kalifye. Pandan m ap travay Sogébel m bay vag. M di a, m pa pale m pa pale jan bagay konn. M pa pale nan peyi etranje mwen. M alèz ak a mwen. Ok. Lè finalman m deside m monte New York, epi gon zanmi ki di l gon travay pou mwen. Chè m abiye, met kravat, vès mwen sou do m, m prale nan antrevi. Chè lè m rive, misye tèlman ri jan mwen abiye a, ki sa travay la e travay m al netwaye machin. Misye lage kò l atè, misye ap ri. Kèt mesye! Bon, s on kad an Ayiti. S on kad an Ayiti, konn yo vin la. Epi se la m aprann. Yeah. Like the American says, Start where you are, but don't stay where you start.
Say it again. Start where you are, but don't stay where you start. Ann ale. E la, m kòmanse ap netwaye machin, e 3 mwa apre, m vin jesonè nan antrepriz sa. Akoz don sistèm ke m ta aprann labank la. Exacte. Ke moun yo tonbe nan yon pwoblèm, epi chak fwa m sot netwaye yon machin, m al depoze kle anndan an, m toujou fè yon ti kanp ap gade sa k ap fèt. Epi yon lè m di jesonè a, men, m konn sistèm w ap itilize a, l rele AS 400. Li di, a, al netwaye machin ou, yo bon netwaye machin, w ap vin pale de sistèm. Epi yon jou, manzè malad, li pa ka vini. Bòs la pa konn sa pou l fè, l pa konn sistèm nan. Tèt li cho. Epi m di misye, m ka ede w? Se ti kòm ride, yon nèg k ap netwaye machin di l ka ede m, di m sa w mande w. Sistèm sa a men kòman l rele, men kòman l fonksyone. Menm si m pa konn sa pou m fè la a, si m fè F1 l ap di m men sa pou m fè. E si m antre yon bagay m pa sipoze antre l ap ban m yon mesaj derè epi l ap di m fè F12 men kisa pou fè. Je di o, kote m sa konn bagay sa w mande w, m konn sistèm la èske w vle m ede w? Mon chè nenpòt 20 moun k ap anndan an vin lwe machin, retounen machin. Misye di ok kòman w ka ede? Epi m di misye èske w ban m pouvwa pou m negosye a moun yo pou paske w ka pèdi kliyan. Misye di ou mèt ale. Epi m di, moun k ap pot machin tounen, pase la. Moun k ap ret vin pran machin, pase la. M di, ekout, moun k ap pran machin yo, m p ap gen tan pou m netwaye yo pou nou jodi a. So sa m ap fè, m ap ba nou machin yo foul, nou mèt pote yo tounen ga, e, e, e, empty. Misye di, misye di, kiyès ki nou fè bagay? M di, misye, èske ou vle kite m deside? Tout moun kontan. M pran tout machin, m ba moun yo machin yo tou sal, moun yo ale, an lespas 30 minit, anndan k te gen nenpòt 20 moun nan, tout anndan an clean. Misye di, si w ka jwenn yon moun pou netwaye machin ou tou la a. M te gen yon patnè k apenn sot Ayiti, m di misye ou bezwen travay? Vin travay.
Misye vini menm jou a.
Lelanndemen m kòmanse dèyè kontwal la. E anviwon kèk semèn apre, yo voye m yon lòt lokasyon pou m al jere lokasyon sa a. Men dam sa a kounye a? Dam sa a?
Li toujou la, l ap jere lokasyon nan Nouyòk kounye a tou. Epi? Chak fwa m al Nouyòk nou toujou wè. Exact esa m konnen flan nò e. Pase nou toujou kanpe kontak.
An flan nò e. Pase nou toujou kanpe kontak. Ey an flan.
Wa jwenn sa. M konn se Bernadin. Donk an fèt mwen pakou m enteresan. Peu enpòt ke m pase yon pakèt mizè. Men se peyan se te lekòl m te, se te leson m tap aprann. Exactement. Epi a chak fwa map fè yon retrospeksyon se kout m pa gen dwa tounen la ankò donk fòm kontinye freye chemen. Men w gon bèl istwa man e si nap pran san nou tande istwa w man li trè enspiran e gen anpil jèn ki ap vrèman kòmsi enspire pa e pakou w. Men kounya kisa k te fè w kite Etazini vin Kanada? Monchè lè m rive Etazini m te yon travayè relijye ok Mwen m te toujou nan milieu legliz ok. Yes.
Pati sa a nap debat l on lòt jou. On lòt jou. Men pa jodi a. Pa jodi a.
Di m ton travayè relijye m te dyak nan legliz. Yes. Legliz la ta aplike.
Wap preche. Wap preche, preche levanjil tout kote, m te nèg ki te trè fèvan. Wè. A se moman la. Legliz la ta aplike pou rezidans mwen ki pa janm mache. Men mwen m son nèg Sekirite trè enpòtan pou mwen. Mwen chak fwa mwen leve maten, mwen wè kote m gad.
Paske mwen m pa konfòtab dan lensekirite kòm si m nan gwo peyi, m ka leve, m ka manje, m ka kòrèk, m ap gad bilding.
M pa konn sa demen ap pote pou mwen. Non, mwen m pa fonksyone konsa. Mwen m toujou bezwen wè kote m prale. Sekirite enpòtan pou mwen e sekirite a se mwen k pou kreye l. Monchè, apre twazan edmi, m pa gen kote pou m ale. E lè sa a, gen yon enfòmasyon ke m pa t genyen. M te gen dwa fè travay a kalifye de la bay tan paske m pa t ilegal men m pa t konnen. Epi. Piske ya fontyè a te louvri la epi m travèse Kanada. Exactement. Manda azil, m travèse Kanada epi me vwasi. Trè byen.
Men pakou sa a gen tan fè m kontan, li moutre m ke w s on nèg. Bon, imedyatman ou soti Gonayiv, a 16 an w antre Pòtoprens e m toujou di yon moun sa san m pap eseye bese moun, Lavi Pòtoprens, si w te pase l vrèman jan w te, jan pou w te pase l lan, m pa rete kwè gen okenn peyi ou pap kab retire tèt ou. Lavi Pòtoprens se yon lekòl. So now, now, kounya, ki pi gwo defi ou te kwaze sou wout ou pou te entegre w isi? Paske se pase w te pase Etazini, menm si nan twazan an te gen anpil eksperyans, men lè w vin isi, ki pi gwo defi Paske la a, Mesye Antwàn stab, Mesye Antwàn ap byen woule, Mesye Antwàn kòrèk. Ki pi gwo defi? Jan nou fèk antre, donk se te, se te pat gen okenn referans. Ok. Pat gen okenn referans, e sur ce, m ap pran le dwa pou m anonse yon bagay nan zòn kote m rete a. E di resamman la a, gen kèlke Ayisyen nou met tèt nou ansanm la pou nou kreye yon kominote, e ôganize nan vil kote m rete a, pou gon referans. Yeah. Paske pa genyen, pa t gen referans. Pa gen So w ap travay sou sa nan kominote pa w la? Nan kominote a la. Nan kominote a la, okontrè sa m di la, nou gen pou n ap lanse òganizasyon sa a. Ap gen òganizasyon kon m pral fè, kote m pral fè yon diskou pou prezante antrepriz la, pou prezante kominote a avèk òganizasyon sa a. Trè byen. Monchè pa t gen kenn referans. Tout moun. Chak moun gen yon eksperyans pou yo rakonte w, men yo bliye ke se pwòp eksperyans pa yo. Wou ka di m li, li ka motive m, men li pa ka sèvi m de leson, paske se eksperyans pa w li ye. M te tande emisyon w avèk Jil, kote Jil t ap di ke lè l fèk antre isi, l gen rèv li, men tout moun di l, ekout al nan faktori a, al fè kòb ou. Se sa w m te jwenn tou. Mwen m pa gen kenn pwoblèm. Lè m antre nan peyi sa yo, m konprann ke pa gen so metye.
Isi yo pa mande w kisa w ap fè, yo mande w kote w ap travay. Yo pa mande w ki pwofesyon w. Lè w al labank ou benyen kòb pou prete kay, yo pa benyen konn sa w ap fè, yo bezwen konnen si w ka peye kòb la bak. Konbyen kòb w ap rantre. Konbyen kòb w ap rantre, èske w gen kapasite. Se kapasite ranbouse mwen w gen pou enterese moun yo.
Donk, avèk konplèks mwen, di m te vin dekonplekse Nouyòk avèk premye travay mwen nan Nouyòk, sa pèmèt mwen te dekonplekse. Donk, lè m antre isi pa gen referans. M bezwen al lekòl moun yo ap di a ou fèk vin isi moun ki gen 20 tan isi paka al lekòl oubyen al lekòl ou pa okipe pèsòn moun mwen mal lasite kolejyal mal pran enfòmasyon epi se gade moun gade yo wèm lekòl kote ou jwenn kòb pou al lekòl m di ben gouvènman an k banm kòb m al lekòl kòm ou menm la depi 20 tan map chache m paka jwenn m di bon ekout se mande ou mande biznis paw donk pa gen kenn referans e di mwen M pa pran sa moun di m pou levanjil. Ok.
Menm eksperyans ou la m tande l, mwen je fè ma pwòp eksperyans. M ale nan a la sous, m al chache enfòmasyon. Epi m pa gen okenn pwoblèm tou. M pase nan shelter isi. Pa gen kote pou rete. M fè 2 semèn kan yon moun, m gen madanm, m gen pitit. M di kèt men fò m chache yon kote pou m ale. M aprann yo ka ba w kay pou w rete. M pase nan yon shelter, m fè 3 mwa epi m jwenn kay pou m rete. Men toujou zètil, a chak fwa yon moun wè w. Yo pa ka konprann kòman fè an si pè de tan ke w ka jwenn sa w dwe jwenn yo. Mal enterè Dana, m al lekòl mwen. M antre an mas, m antre an oktòb 2008, men septanm ane pwochèn m al lekòl mwen. M kòmanse lekòl mwen depi 2009. Vle di m gen de timoun an bazaj pou w ap mennen lekòl, pou w ap fè devwa avè yo. Pa gen referans, pa gen moun ki pou ede, pa gen moun ki pou fè anyen. Donk se òganizasyon, disiplin, Kòman n ap fè pou n jere timoun yo? Ki lè m gen pou m al lekòl? Ki lè timoun yo gen pou al lekòl? Ki lè gen pou yo fè devwa yo? Epi finalman, nou mete des, yon sistèm de, de, dòganizasyon, de planifikasyon ansanm, epi nou soti tèt nou. Trè byen, man.
Monchè, yow! Ou te yon djak, e sa w ap di yo la pa levanjil, se eksperyans pèsonèl ou. Toutafè, toutafè. Men vrèman, man, e yo fò, man. Yo fò, e M panse ke show sa ta sipoze espire komsi sitou moun ki fenk vini yo. E Steve pase li di l, Jules pase li di l, lè w fenk vini ou sipoze gen pasyans e gen detèminasyon. Men kounya e sijè nou jodi a avèk ou se kòman pou jere lajan, kòman sistèm lajan an ye. Komsi pou yon nèg ki fèt e grandi Ayiti, ki te gentan travay labank Ayiti, ki pase Etazini ki fon yon kout tan nan Etazini epi ki vini enstale l isi. Ki diferans ou ka fè nan twa peyi sa yo e nan sa ki gen rapò avèk jan moun jere lajan e jan lajan e bouje? Monchè Ayiti,
Pou mwen son sistèm son peyi ki pa gen kenn yo pa aprann ou anyen yo pa yo di tankou m di w tout moun ap viv selon la théorie de l'existencialiste manje bwè demen se mouri w ap mouri ou sot nan yon peyi kote ke bezwen de premyè nesesite yo son liks yo di menm si w ap travay se goumen w ap goumen pou w viv ok epi w tonbe nan etazini ke m rele son jungle. Peyi kote yo vann ou gran rèv. Ok. Men yo vann ou rèv yo, yo pa, ou pa gen, yo pa di w ki mwayen pou pase pou reyalize rèv sa yo. Ok. Donk lè w tonbe nan peyi sa yo, ki se de yon peyi de grand konsomasyon, tout stò rantre, tout magazen w rantre se yon kat de kredi yo ofri w, si trè to nan vi w ou pa konprann ke kisa kredi ye Kredi c'est une bonne chose men fok a itilize la bon esyan. Si w pa trè ton anvi w pa konprann sa kredi vle di, sa kredi ye, koman kredi ka detwi w e e konstwi w, monchè w ka tonbe nan twou. Lè m rive Etazini, yonn nan bagay m te sispann fè, chak grenn store w pase, yo ba w yon kat de kredi. Men m te gen lisidite pou m mande men kat de kredi sa a, sa m ka fè avè l? O nan store sa a sèlman w ka achte avè l. Non, m pa bezwen l. Si yon bank ban mwen kat de kredi, m pran l paske m ka achte nenpòt ki kote avè l. M ka achte yon biyè davyon, m al an vakans avè l. M ka peye bil avè l si m mele. Byenke sa se yon lòt sijè, si w rive nan sitiyasyon se kat de kredi w ap itilize pou w peye bil sa w pa gen kòb pou w ranplase l, la ou bezwen rankontre yon Evens Antoine, ou bezwen rankontre yon responsab nan Valoris. Se demarkasyon sa yo m te konn fè lè m te Etazini. Fè diferans, m konn sa kredi ye. Paske mwen m fè tout vi m ap etidye kontabilite. M etidye kontabite an Ayiti, m etidye kontabite Etazini. M antre Kanada, m etidye eta, kontinye etidye kontabilite. Donk trè to, e gen de aktivite m te konn ale nan Nouyòk tou, ap ap esa, ap ap fè moun yo wè sa. Yonn nan pi gwo pwoblèm nou gen kòm imigran nan peyi sa yo, nou tout ki la si m mande nou rale bous nou, m ap wè nou gen kat stò prèske tout magazen ki egziste nan Etazini. E sa a. Se yon son plè. E m te vle ede, gon yon sistèm m te kreye, nan yon legliz ke m te konn ale, m te kreye yon sistèm pou montre moun yo, men kòman n ka fè pou n jere finans nou, men kòman n ka fè pou n debarase n de tout bagay sa yo, epi jere vi n an fonksyon de bidjè ke n gen. Bidjè! E se yon bagay ki nan kominote a ke m wè, Moun yo pa itilize, prèske pa. Moun pa itilize l. Moun nan fè mil dola, l di, ekout, m gen mil dola, m ap peye kay 500 dola, m peye tèl bagay, men pa konn kote l prale. Ok? E se pou sa nan Valoris ke nou mete yon sistèm an plas, ok, pou n ka ede moun. 1, fò w planifye vi w, ki kote w prale, ki objektif ou, epi pou n di w men ki sa w ka fè pou w rive kote w bezwen ale a. Diferans lan pou mwen ant et, Ayiti, Etazini e Kanada, objektif ou, ki sa w vle fè, ki sa w vle reyalize. e kote w vle ale. Si w vle antre nan moul nan Etazini ki se yon jungle pou w antre nan grand konsomasyon, sosyete grand konsomasyon sa, ap achte gwo machin, achte gwo kay ke w pa ka peye, monchè w ap fè tout vi w, w ap fè de twa djòb pou w peye yo. Si w antre Kanada, ou pa konprann kòman sistèm Kanada a fonksyone. Gon bagay m pa t janm konprann lè m antre Kanada, eksperyans kanadyèn sa vle di kisa? Ou bezwen referans, ou bezwen moun ki pou eksplike w sa sa vle di. Ou ka fin antre nan eksperyans kanadyèn nan, ou al travay, ou al lekòl, ou al travay, kon kesyon kredi, kon kesyon, ou poze Jules yon kesyon, ki lè pou moun achte yon kay? E la, Jules ap di w men ki sa pou w fè pou w achte yon kay, men si w vin jwenn m, m ap mete mekanisyon an plas pou w ka atenn objektif Jules vle w atenn nan. Tout s on kesyon de disiplin, òganizasyon, pa antre nan moul. Men, men, avan w ale pi vit, m fè, m fè, m fè twa mesye sa yo san kòmsi m pa atann mwen rezilta a. M fè Steve, ki se yon responsab an imigrasyon. Ya, m te, m te, m te tande, m te tande emisyon Steve la tou. Epi ou menm, ki se pou jere finans epi Jil lè moun yo fin nòmal yo konn finans yo ou fin entegre yo epi pou yo achte kay nan men Jil. Yo achte kay nan men Jil.
Ou bezwen konsènan imigrasyon kontakte Steve, men ou bezwen achte kay Jil mètè di w men kisa pou fè, men sa pou fè pou rive kote Jil bezwen w rive a konnen w kontakte m. Trè byen man.
Monchè, talè ou di yon bagay ki vrèman enpòtan e kote ou ke ou di ou te Etazini, tout kote ou rive, yo lonje ou yon kat de kredi. E ou te poze yon kesyon kle, ki kote ou ka achte avèk kat sa, yo di ou se sèl nan store a. E ou di, ou ale pi lwen, ou di ou prefere di l ak bank lan. Mwen konprann sa ou di an. Men kounye a, ann fè l, ann eksplike b-a-ba yo pou moun yo konnen ki rezon ki fè ou di sa? Paske si w gen yon kat BJ's, pa egzanp, sa w ka fè avè l? An n di yon kat Macy's, sa w ka fè avè l? W al achte rad. Donk ou kondane chak fwa ou bezwen ou itilize kat sa a, e depans ou pral fè. Ou pral achte rad. E gen de lè yo mete de yo mete de sales kòmsi yo mete solde nan magazen sa yo jis pou atire atansyon w pou w al achte bagay ou pa bezwen. Epi se gade ou gade yon kat, yo ba w yon kat la 5, 10 mil dola epi l plen, klozèt ou pa ka pran rad ankò, epi se pou granmesi. Nan kounye a lè mesiz la fin plen, men nan w gen yon lòt kounye a yo ba ou ki se bidjez. W al plen ankò menm jan an. Epi finalman ou retwouvwa 5, 6 kat de magazen, ok, kat de magazen, ou plen tout nèt, men kounye a ou pa ka peye yo. Pa kont, si yon kat de kredi ou te genyen avèk logo Visa nenpòt ki bank ba ou, pa egzanp, sa gen dwa rive kò ou bare, ou ka itilize l pou peye yon fakti. E gon bagay m p ap konseye moun ni gen de moun m konnen ke gen de lè yo tèlman bare, menm retrè yo fè sou kat de kredi pou yo peye. Men sa yo se de sitiyasyon kòm ki se de ka de fòs majè k ap pèmèt ou fè de bagay sa yo. Men si w gen yon kat konsa nan men w, yon kat de kredi nan men w, si w bezwen al an vakans a, ou ka gen kat de kredi ki bay pwen. ki bay cash back. Si yon yon bank ba w yon kat de kredi la, chak fwa w itilize l li ba w 2 dola de retou. Mentnan a la fen di mwa w gen yon 300 dola ke w ka fè makèt avè l. Ok. Si si se kat de magazen yo, pa gen anyen w ka fè ke achte rad avè l. A chak fwa w ale ewo w peye byen, yo ogmante limit la pou ou. Men si w gen yon kat de, epi lè se yon kat viza w gen nan men w ke yon bank ba ou, men a chak fwa ke w ap peye byen, kòt de kredi w ap ogmante. Bank sa a se yon lin de kredi li pral ofri w aprè. Lin de kredi sa a se cash flow ki disponib pou ou. Si w bezwen achte yon kay, a lavni an ke w manke cash flow w ta ka itilize. Si w bezwen fè renovasyon lakay ou kont ak kay itilize. Donk diferans lan se kisa m ka fè avèk outi sa a ki nan men m nan. Se la bòn kesyon a poze. Epi gen kesyon pou moun poze, sa pou w fè avèk 5, 6 kat de kredi? Gade salè w. Fè total nonb de kat de kredi ou genyen yo, gade pou w wè si w plen tout nèt si w ka peye yo. avèk tout lòt fakti ou gen pou w peye deja yo. Te kwaze yon kliyan ki gen 7 kat de kredi, total kat de kredi sa yo te bay anviwon 75 mil dola. Epi misye ap fè 50 mil dola. Yon fwa misye vin kote m, m di, bon, premye bagay pou w fè, e di, fèmen kat yo, pran antant pou w peye yo, e paske there's no way ou ka peye kredi sa yo. Wap fè 50 mil dola lan, ou gen kay pou peye, ou gen timoun pou bay manje, ou gen sesi, ou gen sela pou fè, ou pa menm rete ankò pou menm fè peman minimòm yo. Menm si yo peye misye tout ane a, li pap ka peye. Wi, menm si yo ba li l kach, li pa ka peye sa. Li pa ka fè sa. Tu vois? Donk, se la bòn, se de bòn kesyon pou moun poze. Yon a 2 kat de kredi sifi pou yon moun. Se la bòn kesyon, kisa m ka fè ak kat la? Yon Visa, yon Mastercard.
Yon Visa, yon Mastercard epi chache kat tou ki bay pwen, kat ki bay cash, cash back. Chak fwa ou achte ou depanse, bon gen kòb ou fè gaz sou li, ou fè makèt. Men chak fwa ou fin fè gaz, ou fè makèt, anvan 15 jou rive ou peye kat sa yo back paske ou konnen ou gen mwayen pou peye l back. Mentnan wap fè kòb, mentnan ou itilize kat de kredi sa pou fè kòb. Chak mwa ou fè yon 300 dola Cash back, ke w al nan makèt, w achte 300 dola manje pou bay fanmi w manje. Donk gen de mwayen ke w ka mete an plas pou w itilize, tankou Maurice Sixto te di, itilize zam yo kont yo. Egzakteman.
Itilize abòne sa. Egzakteman.
E, men, men, men la a, poukisa li pi enpòtan pou w itilize kat de kredi ke debi? Paske w ap bati kredi w. Kat de kredi, kat de debi se kòb ou. Pa gen kenn pwoblèm ke w itilize yon kat debi, oke. Men tankou m di tout moun, si w gen kòb la disponib sou yon kat debit ou gen kat de kredi, achte sou kat de kredi a. Paske w ap bati kredi w. Ou achte sou kat de kredi a, u peye l a tan. Kat la, kòb la disponib tou nan de twa jou apre lage l sou kat de kredi a. E se la a se yon kat de kredi ki ba w pwen, ki ba w e miles. Mentnan, ou peye kat de kredi w, ou pa gen anyen, ou pa gen kenn enterè ou peye sou li, epi w ap fè kòb sou kat de kredi sa a. Donk, li toujou pi bon pou w itilize kat de kredi lè w gen kòb. Gen kèm konnen gen de sitiyasyon de ka, gen de ka de fòs majè ki fè ke gen de lè w itilize yon kat de kredi w pa w gen kòb la pou peye. Men, la sitiyasyon ideyal, toujou itilize kat de kredi, men peye l anvan 3 se 15 jou a rive pou pa peye enterè, epi si se kat de kredi ki bay avantaj yo, donk, ou itilize lajan yo. ou fè kòb. Exactement. Epi pandan ke wap bati kredi w. M santi nap byen pale la. Men kounya e le fè ke kou nou fin di moun yo kòman pou itilize kat yo e kòman pou yo itilize e finans yo, men nou konnen lè moun yo kòmanse entegre, e ayisyen nou ye tout moun renmen fè ti bras yo, tout moun renmen ouvri ti biznis yo pou yo ka fonksyone. Kounya m ta renmen ou di moun yo poukisa li enpòtan Pou yon antreprenè, yon moun ki gen biznis, itilize yon kontab pwofesyonèl pou travay nan biznis la. Monchè m wè sa anpil, m wè sa anpil nan kominote nou an sitou, kote ke moun yo panse, m kwaze yon pakèt ladan yo, ki moun ki fè kontabilite ou fè finans ou pou, ah non e mwen a madanm mwen ki fè l, ah ok, men ki moun ki jere antrepriz la pou nou, non nou menm ki jere afè nou.
Epi m kwaze anviwon 2 a 3, m di èske ou vle m ba w yon similasyon, m bezwen w ban m done antrepriz yo pou m montre w yon bagay. Epi, sa ap trè mal mache. Paske sa k rive, se pa san rezon, yon nèg tankou m, tankou lòt yon pakèt kontab ke m konnen, nou fè tout tan sa lekòl pou n aprann ki jan bagay yo fonksyone. Ou wè? Se yon syans li ye. Se yon syans.
Yo di se pa, yo di si w gon antrepriz, fò w gen tan pou w jere l. Mentan finans antrepriz la, transfere, tankou m di tout, m di tout kliyan m, ou gon antrepriz, pran tan w jere l, tout strès ki gen pou w a finans, transfere l a Valoris Konte Sèvis ak. Epi wap wè, avèk tèt repoze, wap ka pran de meyè desizyon. Paske chak fwa mwen menm m kontakte w, m di w, hey, men nan ki sitiyasyon w ye, men sa pou w fè pou w soti ladann, monchè wap byen fè wi, kontinye fè l pou w ka rive kote w bezwen rive a. Monchè li enpòtan paske, paske se pa jis adisyon chif ke nou fè. Paske se kon pakèt moun panse, yo achte pou 50 mil dola, yo yo vann pou 25 mil dola, epi yo gade yo wè yo gen dè pèt de 30 mil dola, 40 mil dola. Mwen gon analiz de kou ke m ka fè pou ou pou m di w ekout, monchè men kote w ap mal jere, mwen gen 2 kliyan ke m gen la a, nan mwen de 1 an ke m fè yo pase de sitiyasyon pèt a pwofi. Paske sistèm acha yo te genyen an te trè mal monte. Y ap achte sa yo pa bezwen. Yo pa jere stock yo byen. Yo pa jere stock yo, yo pa jere bagay yo byen, yo pa jere stock yo byen. Men gen de bagay yo te genyen tou y ap peye pou yo, se te pa nesesè. Men li pran yon kontab, yon moun ki konnen ki pou do sa. Donk li ekstrèmman enpòtan ke w pase tan a jere antrepriz ou, epi kontab la li djòb li, li pran chif yo, epi li di w men kisa yo vle di. Djòb yon kontab se pa jis ploge chif pou l di w 1 plis 1 fè 2, ou ka fè sa. Jòb kontab la se pou l di w, menm si w wè 1 plis 1 fè 2, men 2 sa a, men kisa l ka pèmèt ou fè, men nan ki sitiyasyon li ka amelyore sitiyasyon w si w fè sa, si w pa fè sa tou li ka deteryore sitiyasyon w. Se sa yon kontab fè. E se sa n fè nan Valoris Konte. Bon, ann ale pi lwen kounye a, paske gen travayè otonòm, gen biznis ki enkòpore. Kounye a m ta renmen konnen ki lè, ki lè biznis sa yo dwe chanje ekriti. Bon sa depan, paske sa depan de swaf, tout est une question de soif à kòb ou a. kòb k antre nan antrepriz la sa w ap fè avè l. Paske yon travayè otonòm avèk yon peti tanpayè nan antrepriz yo gen menm, yo gen, yo jwi de menm bagay. Yon travayè otonòm tout depans ki gen rapò avèk aktivite l ap fè a dediktib denpo. Menm jan avèk yon biznis. Tout depans yo dediktib denpo. Donk metan kounye a, si w se yon travayè otonòm oubyen w se yon biznis, Gon pakèt biznis ke m sèvi avè yo ki pa enkòpore, ki mande m eske yo dwe enkòpore. M di ben enkòpore a vin avèk responsabilite pa l. Lè w enkòpore, ou limite responsabilite antrepriz la a aktivite antrepriz la. Ok. Lè w enkòpore, nenpòt sa k rive nan antrepriz sa a, si yon moun ta vle trete w an jistis, se pa ou l ap trete, li pral trete antrepriz la paske antrepriz la se yon pèsòn moral a part entière li, li pa ka vin sou ou. Mentnan lè antrepriz la pa enkòpore, sa vle di ni ou, Ni antrepriz la, nou son sèl. Tout byen ke w genyen, si gen yon bagay ki rive, yo ka la prè byen w yo, yo sezi yo, y afekte, pou ou peye tout dèt ou. Men si se yon antrepriz enkòpore ke w genyen, donk a se moman la, nenpòt sa ki rive nan antrepriz sa a, pa egzanp nan ka pa m, antrepriz mwen enkòpore, si pa egzanp ta gen yon movèz pratik ke m ta fè nan ka pa m, yon moun ta vle, ou pral sou Valoris, tout sa Valoris posede, se yo ki pral peye Sou Valoris pou men bagay pa sa yo. Evens.
Pa Evens Antoine, paske mwen menm responsabilite m limite a envestisman m nan anndan Valoris. Egzakteman. Ok? Donk se diferans sa yo ki genyen. Men an tèm davantaj yon travayè otonòm, ok, ki gen, ki ka, ka fonksyone nan aktivite li, donk li jwi de menm avantaj ke yon petite mwayèn antrepriz jwi, ok, an tèm de depans dediktib, donk si yon moun bezwen konn plis, donk ekout se, pran randevou avè nou epi n ap di w pa A plis B, men kisa ki, ki, ki. Monchè map gade plan wap dekri jan komsi wap wap palem de valoris mwen menm son biznis mkonnen ke nou travay de prè sou jan ou travay mwen menm mkonnen ou son nèg ki vrèman vrèman pwofesyonèl nan sa wap fè men mta renmen komsi ou detaye byen ki sèvis egzakteman ke Valoris bay? Ok.
Nan Valoris, nou ede moun, peti e mwayèn antrepriz yo, nou fè teni de liv pou yo, nou fè deklarasyon denpo pou yo, nou fè, nou monte sistèm de kontwòl entèn pou yo. Si yo genyen l deja, nou teste l. Sistèm de kontwòl entèn, mwen ka petèt ba yon ti parantèz sou sa sa sistèm de kontwòl entèn ye. Epi nou fè rapò tps, tvq pou yo. Nou asiste yo nan preparasyon de bidjè. Ok. Epi, avèk CPA ke nou asosye avè yo, nou fè sèvis de konpilasyon. Mentnan, kontwòl entèn, ki se yon eleman trè enpòtan nan antrepriz, men ki se yon pwoblèm pou peti e mwayèn antrepriz, paske, swadizan, yo pa gen anpil aktivite, yo pa gen kòb pou yo met yon sistèm an plas, epi se yo ki toujou gen plis pwoblèm. Pa egzanp, nan yon peti e mwayèn antrepriz, tout moun fè tout bagay. Donk mentan nou bay keke ou pa konn kiyès ki fèl a ki nivo l fèt, kiyès ki fè bagay sa. Mentan pou redwi risk de fwod e de vòl nan antrepriz, se sistèm kontwòl entèn ou kika fèl, kika fè sa. Bon se yon ipotèz ke nan antrepriz ke wap jere la ou, e di moun ke yo peye lè yon tranzaksyon fèt nan antrepriz ou a, e ba li kal fè depo a. Mentan moun sa al touche 400 dola, si se li kal fè depo a gen posiblite poul depoze 350 poul dwe 350 li te resevwa kòm depo. Men si son lòt moun kal fè depo a, Li gen fi se li menm li konte kòb la 2 moun konte li kòb la 400 400 kal depozel a se moman si bank lan relel di 350 li jwenn donk moun kal depoze a se li ki responsab moun sa deresponsabilizel moun ki te responsab kòb la metan ki moun ki te siyen ki pou di ke moun sa ka al fè depo sa sa son lòt nivo de responsabilite ok donk ou se sa ki sa nou rele segrega separasyon de tach yon antrepriz e ki trè vrèman vrèman enpòtan paske gon ti gon ti antrepriz e malerezman mwen se kap fè kap fè ya fas a sitiyasyon ekstrèmman difisil paske pat tande konsèy nou e di ki gen yon e e nan yon fanmi epi gen yon pitit mèt antrepriz la e di misye fè e defè misye retire kòb nan antrepriz sa li regle afè pal moun pa janm konnen Li di gen de kesyon ke map poze misye pa janm reponn. Jiskaske misye pa gen chwa li voye done yo ban mwen epi montre moun yo, ekout, men depi kilè misye ap fè malvèsasyon nan antrepriz la, e men kòman li fè ap fè yo, a se misye ki fè e defè, misye ki rache, ki koupe, ki ranje, donk misye genyen tout latitid pou li fè sa li vle yo. Marenn an si w pa vle sa rive ankò men sa pou fè. Misye ka toujou nan antrepriz sa si w vle kenbe l kòm se pitit ou, men misye, misye ap fè tach administrativ yo. Lè n sot fè depo labank nou ba misye yo pou l klase yo, pou l kontwole yo pou l wè si n resevwa tout kòb pandan mwa a. Men pa misye k touche kòb. Moun ki touche kòb la, manman an ki se responsab antrepriz la, li pot kòb la ba ou, ou verifye l avèk moun sa a pou w wè si papye l ba ou ki di tan kòb la, li matche avèk kòb la. A se moman la, risk vòl pou moun pran kòb nan antrepriz sa a nan nivo sa a, ou redui l konsiderableman. Ou redui l konsiderableman. Donk, m jis ba w yon egzanp de sistèm de kontwòl entèn ke w ka mete nan antrepriz. Donk, se sèvis sa yo ke nou ofri a peti e mwayèn antrepriz yo e pèsòn pwofesyonèl endepandan yo. Donk, an gwo se sa ke nou ofri kòm sèvis. Men ki sa w panse ki fè Valoris diferan de tout lòt kabinè kontab la? Monchè, apwòch nou yo.
Se apwòch yo. Nou gen yon apwòch pèsonalize ke nou bay. 1, nou toujou disponib pou kliyan nou yo. Repons yo. Se kòm si a la minit nou bay yo. E pi nou gen yon travay de prevansyon nou fè pou kliyan yo. Se pa lè nou toujou fè analiz pou kliyan an pou nou di kliyan an, gon pratik m wè w gen la a, monchè si w kontinye fè l, l ap lage w nan twou. E m ap franc avè w, si kliyan an kontinye nan pratik sa a, li ka vin tonbe nan yon pwoblèm. Se yon lòt sèvis l ap ye pou mwen wi. Mwen menm, m prefere kliyan sa pa tonbe nan pwoblèm nan. Tank kliyan sa a rete nan biznis pandan senkant, santan k ap vini an, donk se Valoris k ap gen yon kliyan ki byen estriktire, ki byen ankre nan estrikti li, k ap toujou rete kòm kliyan m, donk Valoris ap toujou rete Frikti. Egzakteman.
Men pou sèvis w ap di pou bay yo, m panse Valoris trè chè. Konbyen nou chaje? Bòn kesyon.
Paske Valoris, Wi nou gen de pri ke nou fikse. Pa egzanp, m ta gen dwa di m travay 120 dola de lè, 150 dola de lè. Men nou fonksyone an fonksyon de dosye kliyan. Chak kliyan ki vini, an fonksyon de pwoblèm ke w gen, an fonksyon de sa w vle fè, epi n di, ekout, n ap ba w yon package tan kòb pou ane a ki enkli 1, 2, 3, 4, 5 ladan l. Donk se chak kliyan ki vini, ki sèvis ou bezwen nan men l, E men kòman n ka ede w? E men konbyen kòb sa ka koute w? Trè byen.
Men, e prezans ou la vrèman enpòtan pou nou jodi an, paske mwen menm m ap aprann, e moun ki pral gade cho sa ap aprann, paske m panse ke li enpòtan anpil pou yon moun kòmsi edike nan fason l ap jere lajan, e nan fason l ap rantre, nan fason l ap soti. Men kounye a, m ta renmen w ban m yon ti teknik. Ki meyè fason ou panse yon moun ka kite vi paycheck to paycheck la, jan blan renmen di l lan? Monchè, m panse
se pa yon desizyon ki fasil, men m panse m byen plase pou m reponn kesyon sa, paske resamman la a, yo di gouvènman an ap fè koupir, pozisyon m afekte, epi m di you know what? Sa fè lontan m ap nouri ide sa, mwen chèche l moman kite m pa di sèlman. Epi m kite sa. M te konn ap fè valoris, valoris egziste depi dè e dè zane, m te konn ap fè l a tan paksyèl, epi m di men sèl moman pou mwen lanse. Mwen chèche lapè ki fè ke moun pa janm ka pran desizyon sa yo, nou toujou rantre nan konfò. Ok. Nou tèlman konfòtab, nou ka peye bil yo, nou ka peye tout fakti yo, ekout poukisa m al bat kò m la, m al, alòske, kòm javè di tanto, konesans ke w genyen an, Men, lè m te gen sèz an, m t ap itilize konesans m gen an matematik, fizik, chimi pou m bay leson, pou m fè kòb, pou m peye kamyonèt, pou m manje. Men poukisa jodi a, m fè tout tan sa lekòl, m gen yon metriz an kontabilite, ke m pa ka itilize konesans mwen an pou m bay yon sèvis, olye ke m ap vann li a mwendr kou a nenpòt ki patwon?
S on desizyon ki ekstrèmman difisil, men se jis valorize sa w genyen an, konn sa w gen nan men w lan. Sa m ka fè avè l? Ki sa l ka pote de konkrè nan vi moun? Ki jan m ka chanje, ki apò m ka pote ladan l nan sosyete a? Trè byen.
Men, pandan w ap di sa, paske nou gen yon mond k ap avanse avèk gran pa, e nou konnen nan moman an la, entèlijans atifisyèl vrèman chapote tout domèn. Kòman w wè fiti yon kontab avèk zouti sa a ki ap anvayi lemond. Monchè, se yon diskisyon ke m gen trè souvan avèk dè moun. Mwen pèsonèlman, mwen m pa kwè l posib pou AI a lavni pral ranplase pral ranplase moun de manyè pwopreman dit. AI ka fasilite pwosesis yo. Pa egzanp, kounye a mwen gen de bagay ke m ap fè la avèk nan Valoris, avèk entelijans atifisyèl ki pèmèt mwen, e di yon analiz ki te gen dwa ka pran m twazèdtan pou m fè l, m ka fè l nan inèdtan, m ka fè l nan dezèdtan. Men lè m fin otomatize sa, men l bezwen yon èy imen ki pou al gade. Yon nan bagay ke m di moun, mwen m rete kwè ke entelijans atifisyèl yo soufri alisinasyon. Son moun, paske ki sa l ye? Èske se pa rezilta sa w mande l fè? Se di se son logaritme ki an aryè de tout sa, epi kap bon rezilta. Men si gon fay kisa kap rive l? Sa kap rive l si gon fay pwoblèm.
Mwen m panse ke nou ka itilize l a bon estan, mwen se pa de fèt, se pa de panse. Mwen kesyon m poze chak jou m leve kounye a, kijan m ka fè pou m adapte konesans mwen a la reyalite aktyèl? Pou ale pi vit.
Pou m ale pi vit, olye ke m pè pou m di m pral pèdi djòb mwen, non janmè.
An oken ka M ap toujou ret on kontab. M ap vin on kontab k amelyore chak jou. A chak fwa lemonn ap chanje, mwen m amelyore tèt mwen avè l. E di kounye a m ap aprann anpil kòman sa kòman m ka adapte biznis mwen avè l e m kòmanse ap fè sa deja. Mwen m pa pè. Ya, trè byen.
Trè byen. Men, men, men vrèman e teknoloji a pral vit e lefè ke ou anbrase l konsa, sa montre ke ou prè pou grandi e amelyore sèvis w ap bay la. Toutafè. Men kounye a, antanke yon nèg ki nan finans, ki fè tout lavi l nan kontablite, men ki te vle vin doktè, ki pi bon konsèy ke w te jwenn sur le plan financier ke yon moun te ba w?
Monchè, se te yon lè New York, monchè m antre nan yon TJ Maxx. Epi te gen yon sèl epi m pral achte. M te gen yon bidjè anviwon 300 dola pou m al depanse. Monchè m antre anndan an, epi m ta avèk yon patnè. Men misye pa t vin pou l achte, misye jis akonpanye m, misye ale. Epi misye, m pran bagay, m pran bagay, m pran bagay, m mete nan panye, m pran bagay m mete nan panye. Epi misye di, Èske w fè m konfyans? M di wi. Mezi ann fè yon ti egzèsis. Kite sa yo, ann al manje sou kote a, nap vini. Sou kote a, sa anviwon 15, 20 minit, msye pran machin, nou pran machin, nan ale, nan chita yon kote, manje, bay blag, bwè 2 ta byè, bay zè yo. Epi apre, epi msye di, sa yo panse nou pral achte e bay yo. Yo di a, monchè foli a pase.
Ou k di misye sa? Ye, m di misye sa, monchè foli a pase monchè. Epi misye di konsa, a chak fwa ou anvi achte konsa, fè egzèsis sa pou antre nan magazen an epi soti toutswit pou wè. Pase trè souvan n achte sa n pa bezwen. Epi se anouvo yon konvèsasyon. Misye di m, m konnen w s on ak avize nan finans, nan kesyon bidjè, m konnen 300 dola sa a, li nan bidjè w pou w depanse. M konnen se pa ke w leve ou pran 300 dola w pral depanse, m konnen li nan bidjè w. Men menm si li nan bidjè w pou w depanse, m poze tèt ou kesyon an. Eske vrèman m bezwen mayo ak djin sa yo?
Eske m pa vrè nan moman eske se nesesè?
Eske l s on priyorite? Eske l s on priyoritè?
Eske w pa ta ka met ou ka gon 300 dola depann an plis? Di monchè m antre lakay mwen? Sa rete kòm leson. S on egzèsis m fè trè souvan nan vi m. Menm si on ekri m achte bagay pye anpil. Mwen feblès mwen se achte bèl tenis, bèl soulye. M renmen sa anpil. E m fè eksperyans lan trè souvan. antre nan magazen la a, e mwen m se nèg m gen pwoblèm m pa ka chwazi, e se la a disiplin nan finans ede m, m di kèt m wè 3 bèl tenis sa m ta renmen pran tou lè 3, m pa nan pran youn kite 2, fò m pran tou lè 3, m di ou konn sa m ap fè? M pap achte yo kounya non. Mwen al mete yon plan sou plas. Si 3 tap koute 1000 dola, pral vin yon sistèm, men si se 50 dola map mete an plas ou 100 dola. Lè m rive fè 1000 dola sa ki planifye, monchè m ale la epi m achte li m fini. Yeah, trè byen.
Men la a kounya Evens, ki konsèy ou ka bay yon ti jèn ki vle lanse l Nan menm domèn ki fèw ap woule machin mwen wè deyò a la.
Bon
monchè machin nan. Ki fèw ap viv viw ap viv la la kounya. Monchè machin nan pa gen anyen pou lwa sa so ke sa map di sa map di sa map di. Men yo la yo la. Toutafè toutafè. Yo la. Men sa map di sa map di yon moun ki vle antre nan domèn mwen men kem te swete 2 medam mwen yo chwazi domèn sa men yo di non nou pa nou pa vle anyen wi pou nou avèk chif papi nou gen yon deja se sifi ok. Pa koute pèsòn moun k ap di w fè sa w renmen. Pa koute pèsòn moun k ap di w tèl domèn pi bon ke lòt. Men si se sa w renmen, tande vwa w, tande entuisyon, suiv entuisyon w. Epi chache moun ki nan domèn nan deja kòm mantò w. Paske mwen m gen yon mantò, m gen yon kebekwa la ki se mantò m. E di misye se yon nèg ke nou pale tout tan, chak fwa kesyon sot poze, tout tan nou pale de sa. E di ki avni yon kontab? Mph. Eti Tony di, Avni yon kontab, se ajiste ou a chak fwa ke mond lan ap chanje. Mph. Pase konesans ou aprann nan, konesans ou genyen an, e di, son konesans k'ap evolye, a chak fwa ou menm fòk ou, e di, kòman dirè je, mete tèt ou ajou. Le mond ap chanje, teknoloji ap chanje bagay yo nan men, se pa pè pou pè, men ki sa teknoloji sa ka pote nan pwofesyon m nan, kijan m ka adapte pwofesyon m nan. Donk, yon jèn jodi a ki ta renmen antre nan pwofesyon an, chache yon mantò. ki nan domèn nan deja, ki gen de eksperyans nan domèn nan, epi ki ka gide w, ki, pase kontabilite trè vast, yon pakèt domèn anndan kontabilite, sa ki enterese, fiskalite, gen fiskalite, gen yon pakèt bagay anndan finans lan, yo di gen fiskalite, gen, yo di ou gen dwa kontab, men ou son kontab fiskalis, ou gen dwa kontab, ou son kontab kontwolè entèn, ou gen dwa son kontab, ou son kontab oditè, yo di gen yon pakèt bagay ke w ka fè, yo wè, donk, ekout, se chwazi yon mantò, yon moun ki nan domèn nan, ki ka ede w, epi ki ka kanalize w, E kijan w ka mye adapte konesans wap pran jodi a a la realite d'aujourd'hui? Trè byen. Monchè, e n anpil bagay pou n pale. Se pap dènye fwa wap pase sou plato sa a, paske Valoris se, se, se biznis pa nou. E n map envite w pran sèvis nan men Evens, paske vrèman nou gen eksperyans pèsonèl nou a Evens. E nou kontan. Nou kontan. Pa gen plenyen. E m refere Evens anpil moun tou. Yo kontan. Pa gen plen. Men kounya ki kote n ka jwenn ou? Kòman moun yo ka konekte avèk Evens e Valoris an menm tan? Monchè mwayen k pi fasil la, 613 277 3802. Di l ankò, di l ankò.
613 277 3802. Ok.
Valoris genyen yon sitwèb tou, Li se Valoris Konta Sèvis pwen CA. Ok. Epi nou gen. Li trè long.
Li trè long. Pran son redil.
N ap make sure ke nou mete l anba. M byen kontan ke w mansyone sa. Okontrè nan pwosesis ap chanje l la. Pou e di, m panse nan de twa jou kourye la ka vini VASC pwen CA. N ap chanje sa la. Ok. Paske nou, diskisyon sa a m te genyen avèk. Li twò long. Li twò long. Ou bezwen lakay gwoup tou wi. Nap pale, nap pale, nap pale. Ok, ok. Nan pwosesis ap chanje sa la, paske nou reyalize sa, avèk kòm nou tap pale de etiket, li twò long pou moun ekri. Li twò long. Kidonk kounye a nou pral gen vask. Sa e pati pa m, ou mèt tande m. Nou pral gen vask pwen ca nan jou kap vini yo la. Men meyè mwayen pou yon moun kontakte n se 603-277-3802. E si w monte sou sitwèb la tou, si w tape Valoris sou Google jodi a, Valoris Kontra Sèvis, wap jwenn nou sou Google epi wap ka Meyè mwayen pou jwenn nou se konsa donk. Ou gen yon kont Instagram, Facebook? M gen yon kont Facebook, Instagram nan yap travay sou Instagram, TikTok yap travay sou li la, m gen yon kont Facebook ki se Valoris Konta Sèvis. Monchè Evens se te yon plezi pou n te gen w aprè midi an e vrèman m pa ka tann pou n kontinye ti dyalòg sa paske nan kominote an Se vre, lè n fin rantre, nou bezwen vini. Se vre nou vini. Lè n vin vini, nou bezwen Steve pou entegre nou. E apre, nou bezwen Evens ki pou fè nou konnen kòman pou n jere lajan nou, kòman pou n antre lajan e kòman pou n retire lajan. E lè n fin gen kontwòl sa a, se si nou pral bezwen yon kay pou n dòmi. Pou n soti nan lwaye, al jwenn Jules. Monchè Evens, se yon gwo bagay wi papa, le fè ke m gen yon aprèmidi an sou plato a. N ap planifye sa lontan men finalman l fèt. Monchè Bènadè, wi se vre, se fè kèk jou n ap planifye sa epi se te yon plezi pou mwen pou m te la. Mèsi anpil, mèsi pou travay ke w ap fè la pou kominote a, e di w ap monte tout pwofesyonèl nan kominote a. Ase se kòm si m ta di w se yon repètwa w ap kreye nan kominote a la pou di hey, si w bezwen sèvis sa yo, men ki kote w ka ale. Donk, Lakay Group. Se referans kap bati repètwa pou tout kominote a. Mèsi anpil Bènadè e mèsi a sipò teknik la. Mèsi anpil men nou se lakay nap ret lakay e depi se moun lakay nap fè tout moun lakay konn tout moun lakay. Mèsi Bènadè. One love brother.
Se ton plezi.
Public's Taste, c'est par le public et pour le public.